Nap salye fanmi zanmi kap gadem la se toujou libezi ki pote pou anglè Biden jodia nou pral wè leson nimewo 4 la ki pral gen pou tit sentaks nimewo 4 siw fèk pantan sou kou a tanpri al gade leson nimewo 1 2 3 konsa lap edew konprann leson jodia pi byen paske sa jodia se kontinite leson pase a li ye. Tanpri abòne, pataje ak fanmi. Konsa w ap ede yo aprann Anglè. Moun di nan leson pase a n te aprann yon konjige vèb to be e itilize l nan de ka. E jodi a m pral montre w de lòt ka ankò ou kapab itilize vèb to be. Men avan nou antre an detay, n ap fè jis yon revizyon sou metòd konjigezon nou te vini pou ou pou ede w konjige vèb to be. Metòd sa li li trè senp, li fasil anpil, l ap ede w konjige vèb to be e w ap ka aplike l tou nan anpil lòt vèb. M te di konsa, depi w wè I, ou gentan konnen se am ki pou vin dèyè l. Depi w wè he, she, it, is ap vin dèyè l. Depi w wè we, you, they, ou gentan konnen se are ki pou dèyè l. Sa l pa gen lòt kesyon, pa gen kesyon poze. Nenpòt moun ki poze w kesyon, pa pran tan w reponn yo. Mèt di yo se libezi ki dous la epi w fini. Byen, nou pral antre an detay. Nou di nou gen de lòt fason pou itilize vèb to be. Yo itilize vèb to be lè n ap pale de nasyonalite. Ansuit, yo itilize lè w pale de pwofesyon. Klas jodi a merite anpil atansyon. Tanpri prete atansyon. Paske gen yon ti diferans la ki enpòtan anpil anpil anpil. E sa kè, e sa kè m pa, m pa fè klas la long pou n pa bwouye nou. Trè kout. Nou di nimewo 1 se nasyonalite. Nou di nasyonalite, fòmil lan li pa twò lwen de sa nou wè deja yo. Nou di se toujou non, oubyen pwonon, plis vèb to be, plis nasyonalite. Li pa gen, li pa gen dout, li pa gen kesyon. W ap wè se sèlman nasyonalite nou ajoute ki sanble avèk sa nou te wè deja yo. Li trè senp, pa vre? Kounye a la nou pral wè. Yon fraz k ap ede nou konprann li pi byen pou n kapab aplike l. Nou di, Mwen se Ayisyen. Kòman pou w di sa ann anglè? Mwen se Ayisyen. W ap jis aplike fòmil lan. W ap di se non byen pwonon, to be, epi nasyonalite a. Li pral di konsa, I am Haitian. I am Haitian. Sa w ap fè, ou ka jis aprann nasyonalite yo epi ou di tout nasyonalite ke w vle san pwoblèm. e ou ka wap dil avèk fèmte ou pase ou konn sa wap di a paske ou konn fòmil lan deja byen nou pati nou di pou dezyèm fraz nou nou di nou se ameriken nou se ameriken men menm fòmil lan li pral di konsa we are americans we are americans tanpri si kote ou ye a ou ka repete avèk nou tanpri repete avèk nou paske lap fasilite pwononsyasyon an avèw nou di we Are Americans. Trè byen. Nou, nou, n ap avanse pou pi devan. Nou genyen Lise Kanadyen. N ap pale de yon gason. Fè atansyon wi. Li pral di konsa, He is Canadian. He is Canadian. Si se te yon fi, nou t ap di, She is Canadian. Trè, trè byen. Si ou gen dout de sa, al gade leson nimewo 3, l ap ede w avèk sa trè byen. Nou pati. Nou di Andrea se alman. Andrea se alman. Alman yo di German. Li trè senp. Nou pral di Andrea is German. Andrea is German. Trè fasil. Sèlman. Mete nenpòt nasyonalite, sèlman ou pa bezwen aprann nasyonalite yo, mete nenpòt sa w vle epi fraz ou gentan fèt deja. Ok, la a nou pral pase nan dezyèm pati a. Tanpri, la a merite anpil atansyon. Pase la a gen yon ti diferans tou piti ki vo lò. Nou di l pral di se non oubyen pwonon, plis vèb to be, plis patikil sa a ke nou ajoute la ki se a. Apre sa mete pwofesyon. Depi w ap pale de pwofesyon, ou dwe mete a sa devan pwofesyon. Se li ki kalifye pwofesyon. Ok? Nou pati. Nou gen premye egzanp nou la ki pral di Paul se mekanisyen. Nou di mekanisyen se yon pwofesyon li pa vre? Nou pral tradui l nou pral di Paul is a mechanic.

Pa janm di Maria is nurse. Li pa gen sans. Men si w tande moun di l, pa pran pòz kone sa al korije moun. Non. Men ou menm lè w ap di afè w, di l pwòp. Ok? Nou pati pou nou pale pou pi devan. Mwen se Chany. M konnen anpil timoun 2000 t ap di mwen se Chani. E si se moun timoun 2000 yo, m konnen anpil nan nou ka fè ti erè sa yo. Men se pa Chani. Ase bon kreyòl, se Chany. Nou pral sèlman aplike fòmil la. Epi gaz kole. I am a boot polisher. I am a boot polisher. Boot polisher se li menm ki vle di chany. Ake moun k ap netwaye soule, k ap netwaye bòt. Trè byen. Nou pral avanse pou pi devan. Nou gen yon la ki enteresan anpil. Ou se enjenyè. Ou se enjenyè. Siw se enjenyè, pa gen wout pa bon ap fè, se jis aplike, pa gen konnen enjenyè se pwofesyonl ye, ki di sa moun nan fè, aplike fòmil epi gaz kole. You are an engineer. Eskize m si wap mete en la, en nan depi depi pwofesyon an li kòmanse avèk yon vwayèl, ou ka wè enjenyè kòmanse avèk yon vwayèl ou mete en. Pa vre? Nan kibò sa pi devan men la eskize m pou sa. M pat gen tan bay tout detay sa yo.

Fò la ka tire sou, lè sa lè sa lè sa ou pa ka kondanel non, se ou ki pa respekte pwofesyon an. Sa vle di fò respekte pwofesyon vòlè a. La nou di nou gentan fini pou jodi a. Nou fini pou jodi a. Men nou gon ti devwa kòm nou konnen nou konnen se konsa m toujou fèl, m toujou gon ti devwa m ban nou pou nou fè lakay pou mwen, pou nou pote pou mwen nan klas kap vini an. Men m gon ti pwoblèm gon seri de moun ki pa renmen fè devwa yo. Men sa kèm pa fè yo konfyans, nap fèl nan klas sa. Dakò? Li pap pran anpil tan. Petèt yon minit. Yon minit oubyen 2 minit. Li pap menm pran 2 minit. Nou pati. Yo se Ayisyen. Ayisyen yo di se Haitian. Wap sèlman tradui epi wap aplike fòmil lan gaz ke w vle. Nale. They are Haitians. Si ou gen dout ki pwonon pou itilize, si se I, you oubyen they, al gade leson nimewo 3, l ap ba ou tout detay sa yo. They are Haitians. They Are Haitians. Trè byen. Nou pati pou dezyèm fraz nou. Li se avoka. Nou di avoka se yon pwofesyon li ye. Pa bliye non, pwofesyon li. Fè atansyon. Ok, se ou te di m konsa.

Nou ka ta konnen eske jan se pwofesyon oubyen eske se nasyonalite. Degaj yo, tradi pou mwen. Li va di konsa, Jean is Canadian. Jean is Canadian. Paske fòmil lan li trè senp, pa vre? Li di nou depi se nasyonalite, n ap jis mete l jan l ye a. Ok depi se pwofesyon nap mete patiki la devan l epi se klè se fini pa gen moun kap poze w kesyon sou sa byen ann avanse ou se vòlè sonje m fèk di vòlè se yon pwofesyon ou sipoze respekte pwofesyon an n ale la.

Mwen se chofè kamyon. Chofè kamyon yo di se truck driver. Sa son pwofesyon liye wi. Chofè kamyon son pwofesyon liye. Nou pati.

pataje avèk fanmi zanmi lap ede nou pale anglè m pwomèt nou avèk metòd sa wap pale anglè nan mwens ke 3 mwa sa m pwomèt ou sa e m pap bay manti ok tanpri si posib regade videyo plizyè fwa e etidye vokabilè ki enpòtan nasyonalite yo epi jis fè fraz nou san pwoblèm nap wè pou lòt klas kap vini an.